metye, li pa aprann metye. Konnen la yon ti rantè papa li te kite pou li avè li fè ledikasyon, li fè ledikasyon tout ti sè ti frè. Li vann yo, li achte yon motosiklèt pou l al pou l al pou l al demonte moun pyès pa pyès nan lari a. Li poko menm fò. Vin aprann metye li pa tande. Se sèl sa li wè li ka fè.

Lotre jou a dizè di swa. Pandan m o vant atikonmè a. M tande pòt la brize. Wi, m tande bwat la, pòt la brize. Hi! Lè m gade nèg yo pran m yon seri de kout bòt. Tou, tou, tou, tou.
Eta Sendomeng la? Eta Sendomeng.
Lè nèg yo pran m y a lage m. Yo atake m nan chanm. Mezanmi fwadi andan chanm sila. M fè 7 jou san manje, san bwè. La m fè tout afè ranm. Oh, ou te nan jèn?
Yo pa ban nou manje. Andedan prizon an? Yo pa ban nou djo, yo pa ban nou manje, yo pa ban nou anyen.
E poukisa ou te kite isi, mèt? Pou ki ou te kite isi? Ah bon, ou konnen. M te gen madanm, pitit. Yon ti dènye m te chape sèlman.

Gen kote w jwenn kay pou w mete yo? M fon ti kay wi nan lè nou rive. Nou pou konnen kote nou rive fò nou viv. Nou antann nou la epi m fon ti kay la. Ou te gentan achte tè lòl bò a? Non monchè, m pa achte tè monchè, a tè konsa. Apre sa nou monte yon ti kay la apre sa. Sa vle di w di m pandan w andedan an, avèk paspò w yo mete w deyò? Non, avrè di m pa t gen paspò. San pa fil m te pase. Men, ah! Moun ki gen paspò yo, yo pa bezwen konnen konbyen paspò koute.

M wè kòm yo toujou di yon pèp ki pa konn listwa y yon pèp ki bliye listwa y
listwa y kondane pou y reviv menm bagay ki te pase yo vwala sa vle di menm jan yon pèp ki bliye listwa li
y mèt kare y sanzatann y gen pou y niche asyèt Yo te manje gran parèn ladan.
Haa! Gwo mo ou di la wi. Ou konn pouki m di sa? Wi.
Wi.
Si leta ayisyen. Wi. Te menm repase listwa yo. Wi. Pou yo te konnen kòman larivyè a fè rele masak. Ayisyen ta rantre al vizite paske y vle. Men yo pa t ka mete vant an lavi nou sou kont vwazen an. Pase chak lè si n te gen santiman, Leta lakay an nou te gen santiman, se pou chak lè yo gade larivyè a k ap pase, se pou yo te mande, ou kwè se pa san rasan nou k ap koule nan larivyè masak la? Adje! Fwade ou konn sa k bon pou ou non. Avan masak li te gen yon lòt non. Yo rele l masak se lè yo te fin masakre nou.

Mwen santi m ka travay isi a tou. Ou gen de fwa bèt kraze yo, vòlè a vòle yo, lè fini ou pa an. Tou sa la. Sa manke sans an. Sa vle di ale w ale la? Wi ale mwen pou ale pase nèg la deja ap tann mwen. Menm si w wè son tou won m fè la wi. Apèn lòtrejou m te nan prizon. Apre sa nèg anwen. Male nèg.
Enben. Lap pase mèt. Lap tann mwen lap mèt lap pase kem pa mal pas. Pa mal pas. Wi.
Konbito mal pase priye Bondye byen. Woy.
Oouyy mesye mesye gade. Male non. Ok ok.
M paka di rete. Wap bay dim poukisa m pa di rete m paka di rete. M paka di rete. Ki konsèy map bay bay. Li pedi madanm li pedi pitit li pedi kay nan pwòp peyil. Li paka viv nan peyil. Se tankou m te gad yon son tè ki fin vann, epi yo mande tout moun li, sa k ka mouri mouri, sa endiyasyon ka tiye tiye, sa k ka sove sove. Alò konyè la, mwen m m pa ka di l sanwont tou. M pa ka di l sanwont. Menm lè li sot pase tout pay, yo pouse l kon bourik pou l monte yon machin, pase mwen m ap gade l nan televizyon. Yo pouse l kon zannimo nan yon machin. Yo te ka mete yo nan yon bis, pran yo kòm moun. S on imilyasyon hein S on imilyasyon Ak ki kouray w ap al di w t okipe pèp sa a hein Ki efò w fè pou w te kenbe diyite w pou w te kenbe dwa grandèta w Kounye a la Di y pa ale Se tankou s on mechanste m fè l Di y sanwont Se pa li k sanwont la Se ou k t ap dirije pou li Se ou k la pou mete travay pou li. Se ou k la pou bay sekirite. Se ou k la pou l konnen pitit li ka al lekòl nan kondisyon. Pou l konnen l ka plante, l ka rekòlte. Se ou k wè poze tèt a w kesyon, èske se li k sanwont? Èske se ou k sanwont? Èske se pou tèt a w sèlman ou t ap travay? Mesye! Bill pran retounen l al.